Bonjour bonsoir tout moun non pam se manbouya tande Darou sans peine se avek lonè respè map rantre lakay ou pou yon lot emisyon chimen limyè. Epi avan m kòmanse show men kontinye show an, map pote eskiz mwen avèk tout moun ki renmen show an, ki te wè absans mwen sou emisyon Chimè Limyè a, Pa bliye m te tèlman pri paske ou konnen mwen nan mouvman mwen nan domèn medikal lan e avèk enpak viris sa ki te fèt la sa te totalman pran tan m e anpil moun ki te voye kesyon m ap mande yon eskiz difèke mwen te pran tan pou m te reponn Eske w te konnen? Eske w te konnen karèm pa janm yon fèt katolik? Eske w te konnen? Ebyen sou eske w te konnen, jodi an nou pwal klere limyè sou fèt ki rele karèm nan. Fèt ki rele karèm nan se pat janm yon fèt katolik li te ye. Se te yon, li pa t janm piblik. Se te yon fèt Anglo-Sakson payen yo. Yo te konn komemore dye pa yo k te rele Tamuz. Tamuz lan, se te yon dye lagrikilti ak yon dye fètil. Se sa l te reprezante. Lè nou pale de agrikilti, nou wè manje, nou wè tout bagay nèt ki kaba sou tab, ki pou nouri chè a. E, kounye an la, lè n ap pale de Tamuz, nou jwenn menm enèji sa yo ki regwoupe yo. Si nou di Tamuz, Nap jwenn anm em Semi Ramiz ki se manman Tamuz, si nap pale de Jezikri nap jwenn Jezikri epi nap jwenn manman Mari ki se manman Jezikri, menm gwoup enèji sa yo, yo pataje menm istwa avèk Jezikri ke swadizan yo di ki te pran rezireksyon dimanch Pak lan. Donk Nan ki pwoblèm ki genyen ki fè te gen anpil pa anglosakson payen yo te genyen pèsekisyon avèk legliz katolik. Legliz katolik yo te santi ke èt siprèm yo an ki se Jezikri, Pitit Bondye fè a, ki te mouri sou kwa a, kòman fè pou yo ap konpare l avèk yon dye kote ou konnen depi pèp katolik lan legliz katolik lan depi ou ou pa ap swiv menm chemen menm relijyon ansanm avèk yo yap wè ke ou pa sipoze ap konpare yon Dye Tamuz avèk yon gran Jezu avèk le gran Jezu Kri donk kisa ki rive nan fèt Dye Tamuz sa pèp anglo sakson yo kisa yo te konn fè yo te komemore nesans oubyen dye Tamuz lan ki renèt chak ane. Donk, yo soti nan sa nou rele lè sand, yo fè gwo kanaval kote yo defoule yo, yo fè gran fèt, yo fè tout bagay nèt avan ke yo antre nan peryòd 6 semèn sa a kote yo pral konsakre yo avèk dye Tamuz, pou yo remèt dye Tamiz lan konsekra e fèt sa a yo te konn komemore l nan epòk soti nan soti nan epòk prentan pou antre nan ete. Donk, sis semèn sa a yo fè y ap priye, yo pa manje anyen ki soti nan vyann zannimo. Yo, yo jis manje pen, yo brè dlo, men pa gen anyen ki te gen pouvwa avèk vyann anyen paske yo an konsantrasyon, y ap priye, se kòm si y ap jene, pa gen ankenn bagay vyann, konsantrasyon, se sa ki genyen anpil priye ki ap fèt paske se akoz de sa, se akoz de kwayans sa pou yo renèt dye Tamuz lan. Donk se nan sans sa kounye an la E legliz katolik li menm nan kote pa yo, yo santi yo fristre paske fèt karèm sa a ke anglosakson yo te konn ap fete an, se yon fèt ki gen pote anpil reveni, ki te gen anpil finans. Paske lontan, lè nou pale de agrikilti, nou pale de fètil, se bagay sa yo ki te pote anpil lajan sou tab lan. Donk, Moun katolik yo, se moun yo, yo te gen men yo tranpe nan tout bagay. Se yo menm ki te gen fòs lan, se yo menm ki te pran tout desizyon. Yo te pran desizyon sou lekòl, sou inivèsite, depi politik, tout moun ki pou opouvwa se pa yo pou yo pase. E a epòk sa tou, menm lè w ap fè soti yon liv, yon otè ap soti yon liv, si l pa pase pa manm katolik lan, Li pa ka soti liv lan. Si l ta si l ta manke oze soti liv lan san l pa pase la, l ap pran prizon. Li te obligatwa pou t al legliz. Donk, se pou montre w ki jan moun sa yo, yo te gen yon fòs. Donk, ki sa yo te fè? Donk, y ap gade anglosakson yo de lwen ki ap avèk fèt karèm sa a ki gen pou t anpil kòb. E kounye a, yo kòmanse al pètibe pèp sa yo. Yo yo antre, yo kraze vilaj yo, boule vilaj yo, paske yo pote Jezikri an ba yo, men se te pèp ki te kwè nan relijyon pa yo an, li pa t twò lwen a vodou, se paske yo, yo renmen fèy nan bwa, yo renmen lanati, yo renmen lalin, yo gen dye solèy, epi yo gen tout lòt dye ki gen pouvwa avèk lanati. Donk, kounye a ou konnen. Yo te konn ap pètibe yo pou sa paske moun katolik yo di ke y ap sèvi yon fòs nwa. Kounye an la, se pa sa yo te bezwen, yo jis te bezwen pran karèm nan nan men yo. Pèp sa yo, yo te kouri, yo te pase plizyè wout, plizyè vilaj, yo te toujou nan ap pètibe yo. Finalman, moun anglosakson yo nan tan mwayenaj lan, yo te konn itilize. 1 Kalandriye Gèmanik Moun katolik yo yo menm yo te konn itilize kalandriye gregoryen. 1 Sa yo fè, avèk tout fòs yo, yo rantre nan vilaj anglosakson. Yo poze sele sou fèt sa k rele karèm nan. Finalman. 1 Yo fè travay Sonje byen fèt la se te yon peryòd de si mwa ki te soti de prentan. Ayite, yo travay li nan kalandriye gregoryen an, yo vin selebre fèt sa sèlman pou prentan. Se sa ki fè Dimanch Pak se dimanch yo di rezireksyon Jezikri. Men tout si mwa sa yo ou wè moun yo t ap fete, ou wè katolik yo, legliz katolik yo di w se yon peryòd de konsekrasyon, Yo fè yo plane, yo plane sou vant yo, yo jene pou yo pa manje vyann. Se pa sa k te gen, se paske stò yo pa t gen vyann. Se tout kote w pase, pa t gen vyann. Zannimo yo pa t tèlman te peple. Tout kote w pase pa janm gen vyann. Si pa gen vyann, yo pa ka manje vyann. Donk yo pran pòz yo plane, y ap fè jèn, y ap atann rezireksyon Jezikri pa yo an. Se paske nan tan sa a, nan tan Dimanch Pak, nan tan sa yo, Se kounye an la pral gen pwodiksyon, pral gen vyann sou mache an. Se vre ke nou kapab pale anpil men ou kapab retwouve kote pak la soti dirèkteman. Pou m repete w, pak lan se te yon fèt anglosakson payen yo te konn selebre pou yo komemore yon dye ki rele Tamuz. Se pa t janm rezireksyon Jezikri ke l te ye. Se katolik ki te poze sele. sou li ki vin antre l nan kalandriye Gregoryen an ki fè jounen jodi an nou vini gen yon yon fèt karèm ke n ap selebre ke yo ke yo konekte l avèk rezireksyon Jezikri Dimanch Pak.

E fò nou diw tou nou renmen sèvis ke wap bay nan dimansyon mistik e vodou ki li menm anrichi nou nan konesans lwa yo. Nòmalman nou ta renmen konnen eske yon moun kapab ranmase lwa nan bitasyon lakay li. Si gen yon mwayen sa kapab fèt, kòman ou kapab fè pou ranmase lwa paske nou tande yo di gen moun ki di ke E lè lwa reklame w, ou kapab al nan bitasyon gran paran w, epi gen bagay pou w fè pou ranmase zanj sa yo. Kòman sa fèt? Merci jeune homme pou kesyon w lan, humm epi nap raple tout moun nou pa bezwen pè voye si nou gen kesyon pou n voye yo sou WhatsApp nap pran kesyon yo epi nap reponn nou kòm sa dwa. Kesyon paw lan ou di eske si lwa reklame w eske gen mwayen pou ranmase lwa w oubyen ou ka ale nan bitasyon pou ranmase lwa yo. Ebyen wi wi jenòm. Pa presizeman ou prale nan bitasyon gran paron pou al ranmase lwa. E anpil fwa sa kreye ti pwoblèm. Paske fò nou konnen nan chak bitasyon gen yon gadyen bitasyon oubyen gen yon konfyans bitasyon. E sa vle di moun sa yo se yo menm ki nan tèt bitasyon an. Donk si ou prale pou w al avan ke ou ranmase lwa w, se vre, fòk ou ale nan bitasyon w. Lè w rive nan bitasyon w, w ap antre avèk tout siplès, avèk tout imilite w, epi w ap fè rapò avèk gadyen bitasyon an, w ap parèt, ou pral liminen nan bitasyon, se nòmal fò w al liminen bitasyon w, se nòmal fò w al bay ti. Laye marasa, fò w al bay ti manje, ti mayi, ti pistach griye, ti kasav, ti bagay sa yo pou al liminen. Paske nan bitasyon, se li menm ki matris, ki matris nanm lakou an. Se li menm ki nanm bita, se li menm ki nanm tout lwa ki nan fanmi sa. Donk wi se la pou ale. Men pa presizeman pou al ranmase lwa nan bitasyon. Sonje byen sa m di w, tankou m di w pa pral antre avèk tout awogans ou nan bitasyon an, w ap fè alyans avèk gadyen bitasyon an, e paske gadyen bitasyon se li menm ki konn on kote yon seri de lwa ko jouk lwaye se li menm pou fè alyans avèk li, men afè rapò pou di pou w al ranmase lwa nan bitasyon, e ranmase lwa nan bitasyon se e se ale ou limine nan lakou an, se Pote ti manje ma sa se fè lòt ti bagay men aprè lè w fini si son lòt kote ou rete si w rive lakay ou kounyan la si ou menm ou gen kapasite pou ranmase lwa w w ap achte ti bifèt ou w ap achte si se nan kèlkeswa kote w ap fè lans tab ou w ap ka fè l pou kont ou pou ranmase lwa w paske kounye a ou soti nan nan bitasyon w kote w sot relye amoni avèk lwa bitasyon yo ki se matris ok ki se matris tout espri yo tout espri lwa ki andan lakay ou donk kounya la si ou menm lè ou rive lakay pa w ou pa gen kapasite an w ap pran yon ougan oubyen yon manbo oubyen yon pri atè en ki pou vin ede w ranmase lwa en men afè pou di ke pou ale ranmase lwa nan bitasyon. pa gen bagay konsa ou prale nan bit map reprann pouw pran nan bitasyon w ou prale fè amoni akò avèk lwa nan bitasyon an kounya enèji sa yo yap swiv ou kounya la kounya ou pral ranmase lwa kote wap pran yon ougan yon manbob yon priyatè sa depan de kote men w ka rive ki pou ede w ranmase lwa ebyen mèsi anpil pou kesyon an. Eske li klè ke marasa yo vrèman vre Yo se premye lwa w dwe resevwa lè w ap fè yon seremoni, an nou di yon seremoni vodouyè mistik, paske gen moun ki di se Papa Legba ki ouvri pòt men gen moun ki di se marasa yo paske yo menm yo se lèzanj. Donk, èske marasa kapab louvri pòt avan Legba? Pase vin gon konfizyon la. Lè w ap fè yon seremoni mistik, èske se marasa ou resevwa anvan oubyen se Papa Legba ou twouve yon ou twouve yon konfizyon nan sans sa? Ebyen, pou mwen di ou, nan kèlkeswa seremoni mistik w ap fè an, ke li te nan bò Asongwe, ke li te nan bò ou gran makout, ke li kèlkeswa kote an, kèlkeswa Eeh eeh si se nan bò rada wap toujou kel te nan bò rada oubyen kel te nan bò petro se toujou papa legba ou salye paske gen papa legba bò rada gen papa legba bò sourit petro se toujou papa legba ou salye premye an premye lòd paske papa legba se li menm ki chèf kominikatè. tè, baryè a. Se li k gen kle ki pou ouvè tout pòt kèlkeswa enèji an k pou pase an, se li k pou bay espri sa a pase. Se li k anbasadè a. E Papa li k va pale tout lang. Li gen yon langaj inivèsèl pou l kominike avèk tout espri. Se li k gen lòd. Se li k nonm, se li k kanpe nan baryè a. Se pa janm marasa. Marasa, Se ti lèzan. Yo di marasa yo rele yo ti lèzan paske ti moun yo ye. Se gen nan istwa, si w ap gade feyite pa istwa a, si w ap byen gade w ap, marasa se ti moun ki fèt, ki mouri, ki pa t janm te gen chans viv. Se ti moun sa yo, yo jwenn nan forè, ou jwenn yo nan lè, ou jwenn yo.

1 fò w bay yo manje pou yo ka ede sèvis lan ou fò w bay marasa manje pou li pou li ede sèvis lan pou l pote yon èn enèji pou sèvis lan ma ou bay marasa manje pou li pote enèji paske timoun chaje ak enèji ok yo genyen reyon enèji an se li ki nan men marasa. Se sak fè ou bay marasa a manje li manje lè zanj men si marasa pa briye enèji sa sou sèvis ou sou bitasyon an sou bagay lan anyen pap pase se menm jan ou leve lè ou leve ou santi ke ou pa ka fè anyen paske ou santi ou pa gen enèji ou pa ka fè anyen se menm jan nan sèvis se menm jan nan vi ou tou Lè marasa a pa briye reyon enèji sa a sou ou menm ou santi w konsa. E sa k fè anpil fwa ou konn wè Humm m pa santi m byen non m genlè m pral depoze yon ti laye marasa. Ou konprann? Apre lè w fin fè l ou santi w ou santi w ven òm. Donk pou nou retounen se Papa Legba ki gen kle pòt lan, se li ki chèf inivèsèl, chèf kominikatè ki gen langaj inivèsèl pou l pale avèk tout espri. Mèsi anpil. Bon m ta renmen poze w yon kesyon stplè. Kesyon pa m nan men sa li ye. Poukisa vodou wi poukisa vodouyizan yo pa met tèt ansanm pou ke yo fè vodou a vin yon rit relijye menm jan avèk pwotestan katolik menm jan avèk Masonloj poukisa ke nou menm tou nou pa fon mwayen tou pou moun al nan kilt menm jan pou yo apwann konnen sat vodou a pou yo apwann konnen kisa ki se desandan yo pou yo pa pede rele dyab dyab dyab dyab poukisa ke nou menm nou pa kreye yon mwayen pou nou mete tèt ansanm pou nou fè moun konnen sa ki vodou a paske an afrik yo aprann moun konnen sa ki vodou a byen pou moun pa prann kòm yon bagay dyab poutan depi moun nan sèvi lwa wè yo di moun sa son dyab wi kisa nou menm nou fè pou sa. Mèsi anpil jenòm pou kesyon w lan ou kesyon w lan ou poze di ke Humm pou ki sak fè moun vodouizan yo, gran manbo, tout vodou, tout sèk vodouizan pa mete tèt ansanm pou yo fè vodou an rive, ta kreye kilt menm jan a masonlòj, menm jan avèk tout lòt relijyon pou avanse vodou an pou fè rive kote pou rive. Enben en poum di w la verite en vodou an li gen yon enèji enòm ki travèse ladan l. En, dè kil saji de mete tèt ansanm, en, lè m djo enèji nonm nan, nou gen anpil imilite lakay nou, gen anpil tèt ansanm ant nou menm ougan manbo. Li egziste antre nou. Anm, sètadi, anpil moun deyò p ap ka wè l. En, se pou mwen di w, pou m reponn a kesyon w lan, anm, se pa fè nou pa ta fè vodou an travèse fwontyè. Se pa fè nou pa ta fè pou yo tande vodou an menm jan avèk masonlòj, avèk tout lòt relijyon yo. Men sètadi nou genyen, pa bliye ke vodou an sibi anpil rejeksyon. Pi gwo enmi vodou an se relijyon katolik. Ok. Katolik lan Se pa jodi, jounen jodi an ke l ap pètibe, l ap mete pye sou relijyon vodou an. Se depi lantikite, depi lan, lan tan lontan, ou konprann, li soti pou an lòt relijyon ki te gen resanblans avèk vodou tankou moun payen yo, en, pou rive anndan vodou an, yo te toujou te konn ap pètibe yo. Pou katolik lan, depi ou pa itilize, tankou m ap di w, en, Jezikri, ou se fòs nwa. Men se youn nan fason pou yo jwe e pou yo pran sa w genyen an, pou yo pran sa w genyen an pou yo bo w Jezi Kri sou kwa. Donk, se, se pa tèt ansanm, se pa kilt nou ta fè, men pou n di w nou fè l wi, nou kòmanse fè l. Nou kòmanse bay anpil e enfòmasyon, tankou si w ale gen anpil youtubers, anpil moun jèn e e vodouyizan, jèn ougan manbo, jèn sèvitè ki monte sou youtube lan la, Ki ap pase limyè sou vodou an, ki ap bay anpil ti edikasyon sou vodou an. Se yon fòs de dan kilt li ye kanmenm. Men yon sèl bagay, tankou nou konnen depi lontan lontan vodou an se yon se yon yon sòt de bouch a lorèy ke li te ye. Sa pa gen lontan depi de twa moun kòmanse ap mete vodou an sou papye. Bliye m te di Lontan, menm lè yon otè pou ekri yon liv, si ou pa pase pa moun katolik yo, ou la, y ap mete w nan prizon p ap kapab. E te gen anpil liv ki te ekri sou aspè e vodou. Te gen anpil ti bagay sa yo. Yo akapare yo. E sonje byen liv sa yo se te liv kache yo te ye. Sonje byen yo boule tout liv sa yo. Yo di w yo boule yo. Yo di w yo boule yo men gen anpil ki kache Anndan kote pou yo kache. Ou deja konnen ki kote. Si w antre anndan Vatikan an w al fouye, w ap jwenn anpil liv sa yo. Donk ki vin fè, akòz ke yo te konn pètibe moun sa yo, ki vin fè vodou an vin soti de, yo te kontinye de bouch a lorèy, ki vin fè yo pa tèlman ekri e se sa k fè Prezidan Aristide se youn nan prezidan m toujou mwen genyen nan kè m. Se akòz de li menm ki vin mete relijyon vodou an ofisyèl, se sa k fè w wè jounen jodi an, rejeksyon anndan vodou an, li on ti jan minimize. Se pou montre w ke relijyon katolik lan, li vrèman pètibe, li vrèman on enmi ki gen pye l sou kou relijyon vodou an. Se pa efò nou pa fè, nou fè anpil efò. E si w ap gade, gen anpil ti legliz nan peyi Dayiti, ti legliz pastè wi, Kiyès ou konnen k ap finansye yo? Se moun Vatikan yo k ap finansye yo. E lè y ap, pou yo kapab menm mete, jete vodou an, ou wè ti pastè sa yo ki pa menm al lekòl, ou wè sèl prèch yo genyen, yo gen prèch pou yo pale y ap di w, y ap di w ke jete imaj taye, jete e, e yo toujou ap preche sou zafè ou menm k ap sèvi eh Agwetaro yo, ou menm k ap sèvi Èzili Dantò, ou menm k ap sèvi Èzili Freda, ou menm k ap sèvi Bosou Twa Kòn, se sèl imaj, se sèl eh, se sèl prèch sa yo, yo genyen, ou wè yo konsantre alantou de prèch sa yo, se paske yo gen gran bòs yo ki se Vatikan yo ki di yo se pwen sa yo pou yo pyone, se paske yo bezwen yo fè reje akoz ke sonje byen m di w prezidan Jean Bertrand Aristide te te te ofisyalize vodou an yo yo itilize yon lòt fason pou yo fè yon lòt jan de rejeksyon yo pran ti pastè sa yo pou y ap voye toya sou vodou an. Sa ou wè ki bay rezilta jounen jodi an? En peyi an sèch, pa gen jaden. Paske menm moun sa yo, yo antre Nan peyi an, yo pran tout moun kap plante yo, yo ba yo Jezi kri, yo kite yo, yo ba yo manje pou de twa jou, yale kounye an menm moun sa yo, yan tout lari yap, yap preche, yo pa Nan fè jaden ankò, se menm rezilta sa yo nou menm vodou nou, nou, nou konsan, konsantrasyon nou se fèy nan bwa. Nou vle pou tout peyi yon ta ver paske. Pa selman sa ke nap cheche pou nou uni vodouizan men nap cheche pou nou uni tout pep ayisyen an pou yo kwe nan sel bagay uni pep ayisyen pou nou kwe nan vodou an paske vodou se lavi lwa alantou de vodou ou jwen lanati kisak lanati lanati se lavi se sak fe le nou rete nou di vodou se lavi vodou se lavi. Dezyèm kesyon m nan, li baze sou yon sou yon pwen trè fò, spirityalite, lè Dye lè lwa, lè zespri. Poukisa Agotawoyo, Atigo Legba, e lwa sa yo yo reprezante yo reprezante Dye? Poukisa ke chak lwa yo yo gen yon pretans kòmsi yo chak son dye. Kòman nou ka eksplike m sa? Dye de la tè, dye di solèy, chak w ap wè chak son dye, yo chak rele tèt yo dye, chak espri yo rele tèt yo yon dye, poukisa? Mèsi ankò jenòm pou kesyon w lan. Kesyon w lan li baze sou spirityalite. Lè dye de espri, an, poukisa yo yo rezide kote yo rezide an, poukisa yo gen non sa yo pote an. Ebyen, nou tout konnen ke gen yon sèl kreyatè ke yo rele l 99 non, men nou menm anndan vodou an, nou rele l Olohoun. Se li menm ki chèf kreyatè nou, se li menm nou ki chèf siprèm nou, se apati de li menm ou jwenn lè peti Dye an, bon Dye an, sa nou menm nou rele Olowon nan, chèf kreyatè, chèf siprèm nou an, li genyen, li kreye lwa sa yo kòm yon sous dentèmedyè. Lwa yo se sous dentèmedyè pou. pou pou imen yo. Ok. Si n ap baze depi an katòzyèm syèk nou kòmanse genyen e esklavaj ki te antre anndan peyi an e avan se te Tayino yo epi e bò zòn e kenzyèm sèzyèm syèk kòmanse genyen e esklavaj ki t ap soti e bò Lafrik de Lwès. Pou nou di ou, tout lwa, tout espri, jan w ke w ta renmen rele l ann Ayiti yo, tout lwa sa yo, tout non yo, se depi ann Afrik yo te genyen sèvi non yo. E chak lwa, yo genyen pèsonalite pa yo, yo genyen karakteristik pa yo, epi yo genyen tach pa yo ki atribye avèk yon misyon. Donk, an nou di, pa egzanp, Si nap di Agwetao yo nou wè se li menm ki chèf lanmè a en lè nou gade nou jwenn Agwetao yo nou jwenn lasirèn en ki en ki femèl Agwetao yo donk e lèw di Agwe nan langaj fon li vle di dlo e se pou montre'w non espri yo se pa an Ayiti ke yo ba yo yo soti avèk tout non yo tout atribisyon yo soti depi nan lafrik li vin tonbe nan peyi dayiti donk tout sa yo tout se swiv nou swiv tout sa zansèt nou yo fè nou leve nou jwenn tout sa zansèt nou yo fè nou fè kontinite an donk tankou m di w espri yo yo atribye avèk yon tach byen detèmine si w ap pale bon jan de espri spirityalite w ap wè tout bagay yo. Tankou ou di konsa ke Ogou se chèf ou se chèf tout lwa menm jan w di l non li pa chèf tout lwa. Ogou soti nan rit Nago, nan rit Nago an ou presizeman jwenn tout espri sa yo, yo atribye avèk potansyalite militè. Yo atribye avèk potansyalite militè. Donk ou. Si w ap di rit Nago yo gen potansyalite militè lakay yo, n ap rete sou sa se sa l ye men li pa chèf ni Danbala Wèdo Tokan ni Ayida Wèdo, li pa chèf Abwetao yo, li pa chèf Lasirèn Dyaman. Tankou se kòmsi lwa yo, yo se yon echèl de grandè. Nan chak kote ou jwenn on tèl nasyon, se sa k fè yo distenge an nasyon, divizyon, ou jwenn tèl gwoup sa pou tèl atribisyon, tèl gwoup sa pou tèl atribisyon, tankou si n ap fè atribisyon avèk rit nago an, rit nago an, yo gen karaktè militè lakay yo, si w ap fè etalaj lan, w ap jwenn Olisha nago, Olisha nago w ap antre nan, sa se nan Sa Olysiana gou an. Sa se si nap pale nan kontèks ayisyen an wi, yo al pale de kontèks e kondanble nou pral de kontèks e santeria tou sa non si nou rete nan kontèks ayisyen an nap di Olysiana gou epi nap fè se se kòmsi yon rent militè wap jwenn ki al atè wap jwenn Olysia wap jwenn ou wap jwenn tout lòt yo wap jwenn an. Tout lòt ogou yo, ogou feray, ogou badagri, ogou batala, ogou balizay, ogou balendyo, ogou e tout lòt ogou yo. E si ou prale anndan se kòmsi w ap pran enèji petwo an w ap jwenn w ap jwenn tout e w ap jwenn tout èzili yo e tout sa yo w ap jwenn èzili mapyang, èzili balyann, w ap jwenn dantò se sa k fè yo rele dantò Hein la reine reine petro wap jwenn dantò wap jwenn mapyang wap jwenn balyann wap jwenn kè nwè èzili je wouj wap jwenn tout sa yo tout sa yo atribye avèk lwa ki cho anndan petro epi wap jwenn anndan kongo ou jwenn simbi yo e e atansyon wap jwenn simbi gen ou men simbi an de zo simbi an de zo sa vle di li menm simbi sa ou jwenn li nan dlo ki dous lan wap jwenn nan dlo ki ki cho a tou ou konprann e ensidswit ou nan rada ke yo etale kòm yon rit ki dou yon rit ki kalm konparativman a petwo pou n fini se pa lwa yo ki nome tèt yo dye se kreyatè a ki ba yo tit sa ki dispatch yo nan diferan karakteristik e ki atribye avèk yon tach byen detèmine. Bonsoir ma boo ya tande da ou san pèd um mwen gen 2 kesyon pou ou premye kesyon an mwen ta renmen konnen poukisa apaw de non manmwa papaw ba ou depi ou inisye nan rit mistik lan nan vodou a non an vin chanje konplètman tou kòm ou menm genyen kòm egzanp Ou rele Patricia Etienne nan manbo a ou rele manbo ya tande. Bonswa jèn fi mèsi anpil pou kesyon w lan en kesyon w lan di konsa poukisa lè yon moun inisye nan yon sèk yo otomatikman en ba li yon lòt non en pou mwen di w lè ou inisye nan yon sèk ou otomatikman ou ne de nouvo ou renèt ou vin yon lòt moun Donk si w vin nan yon lòt monn, se nòmal pou yo ba w yon lòt non, espesyalman si w sèk mistik, fòk ou gen yon non ki atribye a fòs ou gen anndan w. E pa bliye tou, fòk ou pa bliye, nou tout nèt nou soti an Afrik. Nou tout nou pa konn non nou. Nou pa konn idantite nou, nou pa konn vrè non nou. Sonje byen nou tout, chak grenn moun, nou pote non mèt nou. w ap wè pa egzanp non m se Patricia Etienne, si w al fouye w ap fè rechèch sou non Etienne nan w ap wè non m se te yon ansyen chèf kolon ou konprann donk se pa non nou se sa k fè lè w antre se menm jan a mizilman yo, yo inisye, yo konvèti yo ba yo yon lòt non ou konprann ki gen aspè avèk relijyon yo e an nou ale an nou fè yon tounen paj listwa an nou sonje lontan lontan lontan peyi Dayiti E, lè timoun nan fèt, manman papa timoun nan al nan ofisye deta sivil pou li fè batistè l. E, lè yo prezante menm batistè sa a nan presbitè a, avan batèm nan menm, pè a fè koreksyon nan batistè a, kote w wè li mete yon Mari, li mete yon Jozèf, li mete yon Pyè, yon Jak. E, sa vle di ke yo otomatikman. krisyanize w. Yo krisyanize w, ou vin yon katolik san volonte. Ou konprann? Donk, se pou montre w, si w wè tout Ayisyen, yo gon mari, yo gon jan, yo gon pyè, yo gen tout bagay. Se nan kontèks sa a ou wè yo pote l. E, pou reponn avèk kesyon an, non pa m se Iya, tande. Nan non, nan non inisyasyon wè yo ba ou an, se pa. Se pa tout non an ki se prefiks lan ki gen atribisyon enèji an, tankou ya. Ya nan lang fon, nan langaj fon, li vle di ke yon bagay ki pral ede pòv, yon bagay ki pral pote èd avèk kèlkeswa mouvman sosyal, kèlkeswa anviwònman Pòl pote èd avèk moun demini, ki gen karaktè avèk pòv, m pa vle di mo pòv lan men se sa l ye, ya, e, pa egzanp, ya tande. Ou konprann? Ou wè se prefiks lan ki po, ki pote mesaj lan. E si ou tande sa tande, sa, e pa sa tande non, sa te di, sa te la, pa egzanp, sa, sa, langaj fon, li vle di se, li gen atribisyon avèk yon Se moun sa k pwal pote mesaj vodou an pase fè istwa vodou an pase pale de vodou pou fè pwomosyon pou vodou an donk se sa k fè tankou m di w se prefiks lan ki gen tout fòs enèji an ladan l donk Mèsi anpil pou kesyon. Mwen wè de nos jours tout blan anvi antre nan rit mistik la e yo souvamman antre vrèman epi yo inisye yo ale nan sa yo pase nan etap yo pou yo ka vin yon manbo oubyen yo ougan mwen ta renmen ou banm yon ti eklèsisman sou fenomèn sa e eske vrèman blan sa yo gen plas yo nan vodou a merci. Mèsi anpil jèn fi pou kesyon lan, kesyon lan di ke Ou wè de no jou gen anpil blan ki antre anndan vodou an, yo fè tout etap yo, eske yo gen plas yo anndan vodou? Ebyen, wi yo gen plas yo anndan vodou an. Avan m reponn fò w konnen vodou an s on relijyon, si l s on relijyon fò l ka gwoupe, li pèmeyab, e vodou li pa gen ankenn rasis kont

Nou gen tout otan nou gen Ati bon Legba, vye Legba, mèt Legba kòm anbasadè, yon anbasadè inivèsèl ki pale tout langaj, l ap toujou al chèche rasanble tout fòs Ginen yo, tout pitit Ginen yo, kèlkeswa kote yo ye, pou l mennen yo vini nan bitasyon an. Pa bliye blan kolon yo te konn kouche avèk esklav nwa yo. yo fè pitit e pa bliye tou aprè revolisyon lè tout kolon yo kite peyi an te gen anpil ladan yo ki te kite peyi an al nan Lwiziyann se sak fè lè w rive Lwiziyann e vodou an li vrèman an bokou Lwizyana paske se pa se akoz de rasin sa a ki soti an Ayiti ki kontinye kote Lwizyana donk epi tou nan tout rès mond lan tou se pa sèlman Ayiti. Tout kote nan Amerik di Nò te gen anpil blan e ki te konn ap touche kouche esklav nwa sa yo. Epi pa bliye, moun sa yo, zansèt nou yo, lwa yo se la. Lè tan an pou rive pou y al chèche pitit sa yo, pou mennen yo nan tè, nan bitasyon, kèlkeswa kote w ye. Donk, menm lè w wè moun nan blan blan blan, zye vèt, Men depi se pitit ginen ye yon jou kon jodi an wap wè lap antre nan bitasyon l lap chèche lakay li lap fè wout li donk afè de mande poze kesyon eske blan sa yo yo gen plas yo anndan vodou si nap defèyte si nap detike si nou wè istwa avèk zye sa wi yo gen plas yo anndan vodou mèsi anpil pou kesyon ebyen nap pran fen a emisyon an pou jodi an. Ebyen, sa n ap di, pa bliye, pa bliye, premyèman, kontinye voye kesyon yo sou Whatsapp e nou menm n ap toujou, n ap kontinye reponn ou. E dezyèmman, pa bliye abòne, si w renmen show a, abòne, renmen l sou YouTube, yon fason pou nou kapab ankouraje ti mesye an pou nou toujou vin prezante w emisyon Chimè Limyè.